Bwòdè pam sa kap fèt la sak genyen menm monchè depi lèm te fin pale avèw la mpat ko voye mesaj ba ou ankò depim bliye menn monchè istwa menn mpase map rapid avèk istwa menn monchè wout apye a mtal gadel ansanm ak yon zanmim epi lèm rive menn lòt bò a. M wè jan moun yo ap travèse a menn se bò kote fontyè a koupe a m wè w gen foto a ou konn pibile sou nan video yo kote ou wè fontyè a koupe a epi dlo gran rivyè a se la m t al fèmen monchè e gade m t al gade pandan m al gade jou swa m ale a menn moun yo ap kouri kouri kouri m wè kouman moun yo ap antre menn se antre al jwenn moun yo antre al jwenn moun yo frè m. Bon gon gad frontyè a ki rele nou li di nou poukisa nap mach kouch kò nou dèyè zèb la bagay gen vye bèt nap nap pede kouri ak timoun yo pi piga nou toba timoun yo pou timoun yo gen pwoblèm nan men nou nou pa tande isi a pa fè depòtasyon yon moun ki gen fanmil la yo mèt antre vini yo pap depòte yo monchè fanmim te tou la menn m reflechi m reflechi m reflechi m di èske ou kwè se vre mesye m di gadem vin gade. M pa vin fèmen. Epi madanm nan di m, Ah, anben, ann ale. Sa l fè l fè. Men, sa k fè m di ann ale, sa l fè l fè, fè, sa l fè l fè a, monchè, se paske nou te gen yon fon, nou te di si w depòte nou, n ap tounen. Ou konprann? Monchè, m antre premye janvye, m wè premye janvye. Blanch menn mwen premye janvye nan nwa menn m antre premye janvye anndan epi frèm lèm rive anndan sa e lèm rive anndan menn m konnen konba yo ye baz mwen se relew m ta relew m ta esplike w kòman tretman ayisyen yo ye lòt bò sa anndan sa menn Voye manje atè ba ou fè bri sou inè di maten, dezè di maten y ap vin pwòpte anndan men, y ap fwape pye, y ap fè bri sou timoun yo. Lè y ap mete n, lè yo pral depòte n, nou fè sèt jou anndan nan yon premye prizon. Yo transfere m Tekzas. M fè rès kat jou a. Sou douz jou, yo voye m Ayiti menm. Sa pou fè douz jou a, douz janvye ankò. Yo depòte m ayiti. Baz se anchene chèn nan men chèn nan wi gade madanm pran chèn pit mari pran chèn yo si timoun nan gen 1 an yo kite yon ponyèt madanm nan san minote si timoun nan gen 2 zan tou lè 2 ponyèt madanm minote tou lè 2 ponyèt mari minote di a timoun nan lage nan foukou nan avyon an sa w vle si w vle peze l a foukou a peze l baz mwen. Tèt chaje baz. Monchè bagay tèrib nèt. Fòm fè esperyans la menn, m konn kòman bagay yo ye epi m konn kòman poum antre kounya la m tounen aktyèlman la m Cancun menn map travay madanm mwen ap travay nou poze nou la nap tann monchè menn se te pou la premyè fwa chèn m te pral pran sak rele minòt la menn monchè lè moun sa ap mete vye chèn sa yo sou w baz. Cha sa yo met nan senti la menn bagay la lou menn epi yo fin metel nan senti w yo minote ponyèt ou epi yo klanpse ponyèt ou nan sa nan senti w la vle di si yon fomi mòde w nan tèt nan ponyèt ou se bò avyon an osinon ou chache yon poto grate bagay la ou paka gratel frèm ou bezwen pise wap demele w komèt janjak pou w pise baz. M pa konn sa moun fou sa w ap fè, men w ap demède w pou komès janjak pou w piste menn. Lòt bagay ki pi rèd ankò menn, y ap minote w devan timoun. Si w wè menn gen yon pati blan y ap libere yo, y ap rejwi l. E te imaj, e yon imaj m kapte m p ap janm bliye. Yon pati yon lòt kote, yo mete pil blan, yo chita y ap libere yo, blan yo ap rejwi ak ti pitit yo nan men yo, madanm yo ap bo madanm yo lage yo epi gen yon pati nenpòt senkant, swasant. San ayisyen chita sou yon chèz avk madanm yo bò kotew tèt anba yap kriye menn yow mpap janm bliye imaj sa menn monchè se yon esperyans ke kòm mwen te nan wout la mviv li men menn mkonn jou pam nan la menn map tann li aktyèlman la ayisyen ki isi yo chache travay yo pa al potbou yo nan fwontyè ankò baz mwen se dènye video la mtap gade la epim di. Banm fò banm eko. Non ayisyen yo yo pral yo pral pot boure tou gen ayisyen kale la yon kote k rele e yon kote gon gon gon oganizasyon kap rele moun e la ayisyen yo al enskri apre sa yo tounen vin travay sak tou rete lòt bò a pou yo tann gen e oganizasyon an gen moun li ki tou enskri ladan yo ba yo kote pou yo rete apre yon mwa pou yo rele yo. Mwen menm sak fè m pa ko ale a se paske m vin wè Cancun nan tèlman bèl men yo fon poze m la pou m travay m fè ti kòb ou konprann men apre sa menn map map lage la pou m al enskri. Lè yap depòte w men kòman yo fè l baz mwen lè yap depòte w lè n antre anndan baz epi lè m antre anndan m jwenn lè m te prèp pase lè premye prizon m jwenn yon ayisyen ayisyen an di frè m Depi yon moun antre la ou pèdi fon antre la. Yo pa rele moun ki ak timoun non. Si moun nan ansent li gen 8 mwa o mwen. Depi lèm antre anndan mwen se moun ki gen fanm ansent sèlman yap rele. M di kèt. M paka konprann kòman sa fè fèt. Epi m di èske se moun ki gen ansent ki priyorite. Epi gon braslè yo bay nan ponyèt ou wap wè. Depi sou braslè yo baw la wap gentan konprann. Ke ou si ou pa moun yo y ap rele konsa konsa. Epi gen yon patnè ki di m, monchè, èske madanm ou ansent? M di l, non, madanm mwen pa ansent. Li di m, non, monchè, anben se lwa sa a, ou sou yon grenn chans la. Li minim, chans lan minim anpil. M di l, sa k pase? M gentan jwenn nèg ki gen nenpòt 11 jou anndan, 12 jou, 13 jou anndan, yo pa janm rele yo, nèg yo santi yo pral depòte yo. Depi m di m wè jen m jwenn nèg sa yo anndan m di a, bagay la ap mal pase. Vrèman vre frè m sou 7 jou, aprè tout imilyasyon n fin pran nan premye prizon an, sou 7 jou yo transfere n Texas. Texas, la a. 50, 60, 70 jèn gason anndan yon sèl prizon gade yo yo yap boure moun yo antre anndan sou ou frèm ou gendwa kouche atè a la nèg se nan pòt e kòmsi sa vle di ou son kamyonèt moun moute moun yo rete tout nan nan ke kamyonèt la e nan sans sa menm sim ta gen yon yon telefòn nan menm poum te filme imaj sa ba ou baz mwen. Yo menm ou menm ou pa tap ka gade baz. M pa bezwen pale w pou ayiti. Bagay ayiti a li menm son lòt tèt chaje. Baz mwen pa envi ayiti frè m pa envi. M fò yon mwa yon jou anba m rapid kòm nou konnen te nèg te gen e chili n te soti nèg te gen ti bagay nan men yo. Nou kouri fè refè paspò, mete viza epi nou moute alèz. Ti kat depi se migration k baw ti kat la frèm wap pase epi pou afè anba sa baz mwen anpil ayisyen yo mare nan epòt puntacana sendomeng poukisa ou konnen gon pakèt ayisyen frèm ki depanse 6000 dola 10000 dola 11000 dola voye bay fè rezidans mexique pou yo frèm. Lè m antre anndan lè map tcheke menm gen yon seri de ayisyen m weje m wè tèt anba anndan ap kriye, madanm ak mari ap kriye. Lè w poze yo kesyon, depi lè w antre moun kap moun wal tcheke a anndan kap risk kap fè w kèk yo ki pran kat la nan men w ya yap tcheke a yo pale avè w yo di w gade yo fiks nan je. Pa gade moun ou wè k chita yo tèt anba yo. Pa gade yo sèlman gade yo pou yo ka kontwole kat ou a. Epi gen youn ki te reyisi pale avèk mwen. Epi li di m, ah monchè yo mare m wi baz. M di sa k genyen? Moun nan al di m konsa. M pa ko, m di, li di e premye fwa l pral Meksik, se youn ti kat li te voye bay fè pou li. M di ayy. M di ou pran baz mwen. Epi se pa migrasyon k te ba youn moun kat la, ou voye bay fè l Meksik. Li pa menm bezwen pwoche pre èpòt Punta Cana. Y ap mare w, y ap kensèl viza dominiken an, y ap, mwen kwè y ap pran kat la y ap kase l, epi y ap mete w nan prizon. Nan moman sa la, ou pa gen madanm ou ansent, si w gen madanm ou ansent, ou mèt ale je fèmen. Wap libere frem. Men ansent lan se pa 6 mwa non. Map pale ou de youn mwen pral nan bon banm di ui mwen pral nan 9 mwa pot pou akouche pou li ka ret yon semèn akouche poul fè timoun andan pase gen moun ki antre ki fè ki madanm yo fè timoun nan andan frèm moun sa yo se liberasyon se kòm konn di avèw se vip moun sa yo. Yon ti madanm ou pa ansent, pa pwoche. Depi ou konnen madanm ou ansent, ou mèt fè lè al Lameksik ou poze ou fè ti travay tann kou madanm ou pwèt pou akouche, tou ret bò zòn fwontyè epi pou ka al Ameriken madanm ou di l gon doulè pou l just antre.
Kite yon like sou video sa epi patajel, woule ichèn.